Alelouya Ann repouse move zè, move zangi yo pou n avanse douvan zanmi Papa Desalin Papa nasyon an ki se matris libète Si jounen jodi a mwen ka la, ou ka la, nou ka la se gras a. Mesyes ki rele Jean Jacques Dessalines ki te goumen, ki te iske vil, ki te aksepte mouri pou nou, pou nou te ka jwenn ti bout tè sa. Ti bout tè sa, nou chak ki la, ki se Ayisyen, ti bout tè sa revyen nou de dwa, jenerasyon an jenerasyon. Non! Nou pa dakò. Nou pa aksepte l. Nou pa pran l jan moun yo vle kondwi peyi a. Se pa yon gwoup moun sèlman ki Ayisyen. Desalin pa t mouri pou yon gwoup moun sèlman. Desalin te mouri pou nou. Desalin te mouri pou nou, pou mwen, pou ou. Men poukisa jounen jodi a nou gen yon ekip. Ki akapare peyi a. Yo akapare peyi a. Yo akapare peyi a. Yo privatize l. Yo lage nou tout nan kouri. Y ap tiye jenn gason, jenn fanm pa bann, pa pakèt. Yo pran non yo, yo rele se politisyen. Se pa vre, se pou yo regle afè pèsonèl yo. Jounen jodi a, men jiskote wi Indivizyon an rive. Kounye a kòm benefis. Yo fete lanmò Desalin, yo pa fete lavi Desalin. Kòm benefis, pwòp anivèsè Desalin, se sa l merite, se sa l merite, se twalèt, se fatra. O, pèp ayisyen, mwen wont pou nou, mwen wont pou tèt mwen. Poukisa? Swadizan nou di nou ale lekòl, se moun ki ale lekòl yo, se yo kap fè tout sak pa sa. Poukisa pou nou fèm santi m santi m on jan avèk timoun m fin pase tribilasyon, kalabite pou m fè edikasyon yo epi jounen jodi a se sa moun ki ale lekòl ap remèt mwen, se benefis a papa Dessalines sa. Mezanmi nenpòt ki moun ka fè yon òganizasyon, nenpòt ki moun ka fè yon platfòm politik, nenpòt ki moun ka chwazi nenpòt ki non. Se vre, sa k ap rive se konfrè a, se militan an ki rele platfòm politik li pitit Desalin. Ou te kab rele l konsa tou, pa gen moun ki te ka oze pou ta di non ou pa kapab. Mwen te ka rele l konsa tou, mwen menm se kowodonatris. Òganizasyon fanm vanyan anba solèy midi. Non! Li pa posib. Non! Sa pa bon, sa pa posib. Poukisa? Poukisa se mwen? Poukisa se nou? Kounye a yo pran drapo nou, yo mete l nan yon poubèl fatra paske nou se fatra. Anpil nan nou la te fache lè Trump te di Ayiti son peyi de merde. O! Moun sa k voye nou fè sa. Pito nou te fèl ban nou kòb pou nou tale Dubai nou tap al manje sam te wè moun yo tap manje a nou pat oblije fè sa mesye sa pa merite sa Dessalines pa merite sa non papa nasyon an pa merite sa jounen jodi a si w ka la kou eske w konnen kòman w fè la se gras a mesye sa wi ki rele Jean Jacques Dessalines se li wi k fè n la men poukisa chak sa Moun ki pat konn li ekri yo fè, nou menm ki ale lekòl, kò nou vini nou kraze yo. Poukisa nou fè sa? Poukisa nou kraze yo? Papa nasyon, Jean Jacques Dessalines. Eske nap kapab? Nou pap kapab! Eske nap kapab? Nou pa papa hahahaha oh Catherine Flore Catherine Flore souple di yon mo non di yon mo non di yon mo di yon mo nou pa ka pèdi Ayiti non konnya men moun ki fin mete nou nan sa nou ye a jounen jodi a konnya yo natiralize yo se Ayisyen yo natiralize anba zye nou la wi pandansetan nou menm n ap meprize ti bout peyi nou papa Dessalines te mouri kite pou nou an. Oh! Oh! Eske map kapab? Non m pa dakò. Pare nou gou! Nou pa gen je pou n gade sa. Sa nèg yo ap fè n. Pare nou gou! Nou pa gen je pou n gade sa nèg yo ap fè n. Pare nou gou! Nou pa gen je pou n gade sa nèg yo ap fè n. Pare nou gou! Nou pa gen je pou n gade sa nèg yo ap fè n. Non! Nou di ase pou Ayiti. Nou di pitye! Ariel Henry, ban m di w yon bagay, èske w pa konn gen wont? Èske w pa konn gen wont, Ariel Henry? Metye a pa metye w, sa pa pou ou. Ariel Henry, sa pa pou ou. Yo fè w kado yon manjèt tou pare. Ou jwenn yon manjèt tou pare. Ariel Henry, ou te vini pou fè eleksyon 3 mwa, men w gen 1 an 3 mwa, 15 mwa. Ariel Henry, degaje w, bay talon w. Pèp ayisyen mande w, degaje w. Bay talon w, ou jwenn yon manje tou pare, ou jwenn yon manje tou kuit, ou jwenn yon manje tou fèt. Ou pa bezwen konnen moun ki te ale nan mache, moun ki te lave chodyè, moun ki te pile epis. Ou pran banjo w, w ap manje l pou kò w. Se pa ou sèl ki Ayisyen. Pèp Ayisyen an mande, Bay talon w! Bay talon w! Mwen mande, Pare nòg ou! Pare nòg ou! Pare nòg ou! Legle sou basen san, Yawee! Legle sou basen san, Yawee!